Bonjou tout moun, jodi a nou pral pale de konsomasyon alkòl. Kisak fè yon jou san sou sa bwè plis alkòl ke yon lòt jou, kisak fè ke gen de moun ki bwè plis ke yon lòt moun, kisak fè an jeneral yon fi ka bwè mwens ke yon gason, ak anpil lòt kesyon toujou ke w konn ap poze tèt ou sou konsomasyon alkòl. Anben si se premye fwa ke w ap swiv yon videyo sou chanèl sa, mwen envite w abone avèk chanèl la, mwen envite w pataje videyo avèk pwòch ou, avèk zanmi w, pa neglije bay pous ble a, like videyo a, se konsa ke w ankouraje m travay. Pou nou kòmanse avèk sijè nou an, m ap fè w konnen ke lè w ap bwè yon bwason alkolize, alkòl ke w bwè a se alkòl etilik, se etanòl. Chak bwason alkolize gen yon pousantaj detanòl ladan. Si n ap pran yon egzanp, yon bwason ki alkolize, ki titre a 5 degre avèk yon bwason ki titre a 40 degre, si w bwè. Menm kantite sa 40 degre a, pou ka bwè ekivalans alkòl sa 5 degre a, fòk ta miltiplye l pa 8, kidonk fòk ta bwè 8 fwa plis alkòl 5 degre a pou ta bwè kantite bwason alkòl pou ta bwè kantite alkòl ki nan bwason ki titre a 40 degre a. Egzanp sa senp, se avèk yon wiski, yon wiski ki a 40 degre epi yon prestij ki a 5 degre, pou menm kantite pou yon kantite wiski. kèlkonk, w ap bezwen 8 fwa plis kantite Prestige sa a pou w ka bwè menm kantite alkòl la. Kidonk, si w bwè mwens, sa pral depann de, si w bwè mwens oubyen plis, sa pral depann de ki alkòl ke w ap konsome a, ki bwason alkolize ke w ap konsome a. Menm jan avèk tout manje ke w manje, lè ke w bwè yon gòje alkòl, li rantre nan lestomak ou, apre sa li rantre nan trip ou, nan entesten ou, apre sa pou l ka travèse nan. nan san w. Alkòl la menm lè l fin travèse nan san w, li pral pase nan fwa, kote fwa ap metabolize oubyen fwa ap transfòme 90 pousan nan alkòl sa ke w bwè a. Rès 10 pousan k rete a, li pral pase nan tout rès kò w nèt. Li pral jwenn poumon w yo, li pral jwenn ren w yo, li pral jwenn sèvo w, epi li pral jwenn po w tou. E chak pati sa yo ke l al jwenn nan, pral pèmèt ke pral gon sin pral pral gon sin ki pral fè w santi ke rive nan pati sa nan kò. Tankou lè alkòl la rive nan poumon se sa ki pral pèmèt ke nan peyi devlope yo yo kalkile alkowolemi ki nan kantite alkòl ki nan san w avèk alkòl tès la. Yo ba w soufle nan tib la lè konsa ap wè ki kantite alkòl ki nan san w. Lè alkòl la rive nan ren w li menm li pral fè w pipi anpil paske alkòl la pral anpeche ke ren yo reabsòbe dlo a. Wap pipi alkòl men wap pipi plis dlo toujou. Faktè dlo sa ke wap pipi a pral fè ke w dezidrate, li pral fè ke lè w fin bwè alkòl la nan apre nan demen oubyen nan menm jou a lè w fin repoze w, ou pral wè ke je w yon ti jan antre nan tou, ou fatige, ou gen tèt fè mal. Kidonk se paske ou dezidrate paske ou pèdi twòp dlo. Alkòl ki al anba po w la li menm. Se alkòl sa, lò lè w bwè anpil, se lè w bwè anpil ou pral santi ke alkòl sa fè w santi ke swa w yo gen gou alkòl, swa w yo gen sant tafya menm. Alkòl ki al nan sèvo w la, se alkòl sa ki pral fè ke w sou a. Gon kantite alkòl ki rantre nan sèvo, li ap eksite w, l ap fè ke w yon ti jan pi alèz, mwens timid. Men, tank kantite a kòmanse plis, li ap anpeche ke w bouje byen, li ap anpeche ke. l ap yon ti jan diminye sansibilite w. Se faktè sa tou ki pral fè ke w gen sansasyon ke w gen plis bann pou yon gason, men se pa bann li ye vrèman, se sansib ke w pa sansib. Donk, si w vin resi an ereksyon, sa ap pèmèt ke ereksyon an dire plis tan avan ke w ejakile. Men li gen anpil danje ladan, sa ka rive ke. Ou bwè twòp alkòl sa sa anpeche ke w vin tonbe an ereksyon, sa anpeche ke w bande. Si e fi a li menm ki bwè l, li ka kantite ke fi a bwè a ka eksite l se vre, men li ka rive nan yon kote ke li bwè twòp, li vin ensansib, sa vin fè ke li pa li pa sèks oubyen rapò seksyèl ke l ap fè an men li pa rantre ladan. Kòm sijè nou an se konsomasyon alkòl, pou nou konprann byen sa k fè ke yon jou ke ou ka bwè plis ke yon lòt jou, se sitou kantite manje ke w manje pandan jou a ou pandan semèn nan. Paske anvan ke alkòl la rantre nan san ou, li pase nan lestomak ou. Si lestomak ou gen manje ladan, l ap pran plis tan, li ka pran 2 zè di tan menm. Men si l pa gen lestomak, si l pa gen manje ladan l, li pa, l ap pran apèn 30 minit pou l travèse, pou l tonbe nan trip ou yo, apre sa pou l al nan san ou. Kidonk tant ou manje pi byen wap pran plis tan pou ou sou. Men tou gen lòt faktè ki depann ki ap anpeche ke w sou rapid se fwa w, se kijan ke fwa w metabolize alkòl la. Kidonk sa faktè sa li menm li ap pèmèt ke 2 endividi diferan. Wap wè gen youn ki sou pi rapid ke yon lòt paske fwa yo pa menm fwa. Tant fwa pi gwo, li dijere alkòl la pi byen, li metabolize alkòl la pi byen. E sa k fè ke yon fi ka bwè mwens ke yon gason. Paske an jeneral gason yo gen pi gwo fwa ke fi a, se pa sèlman faktè sa tou. Paske gen yon lòt faktè tou ki se gwosè yon gason, paske gason gen tandans pi gwo ke yon fi. E ki donk, tant moun nan pi gwo, kò l plis, li gen plis kò pou alkòl la elaji l. Paske se alkòl ki pral nan sèvo la, ki pral fè w sou. Tant gen mwens alkòl ki al jwenn sèvo w, w ap gen plis tan pou w w ap gen mwens chans pou w sou. Donk fi yo li menm, kòm avèk fwa yo ki pi piti epi kò yo pi piti, donk se gen plis alkòl ki al jwenn sèvo fi a. E menm jan tou, tant moun nan pi gwo, se pa fòseman fi, tant moun nan pi gwo oubyen pi piti, donk gwosè moun yo ap pèmèt ke w wè kiyès ki ka bwè plis oubyen mwens. Men se pa sèlman gwosè ak ton fak te, paske gen de moun ki pi dispoze bwè kleren ke yon lòt moun, pi dispoze bwè alkòl padon ke yon lòt moun, sa pral depann de fwa moun nan tou, paske menm si fwa a ka gwo, men gen de fwa, li se yon faktè ki jenetik, se nan moun nan li ye menm, gen de fwa ki metabolize kleren pi byen, pi rapid ke lòt fwa. Donk gen de moun ki dispoze, ki tou gen, ki tou nan nati yo, pou yo bwè anpil kleren, ke yo ka bwè anpil kleren, yo absòbe kleren an byen. Epi, gen yon kesyon ki rele abitid tou. Kou kòmanse bwè kleren, men alkòl padon souvan, e w ap vin abitye avèk bwè alkòl la. W ap, fwa w ap metabolize l pi rapid tou, men sèvo w tou, pa abitid, ap yon ti jan endiferan, m di w, alkòl la ap mwens ka eksite l. Kidonk, l ap bezwen plis alkòl pou ki eksite l. Donk, sèvo w ap kanpe tòf sou kantite alkòl ke w konn abitye bwè yo ofil di tan. Chak fwa ou kòmanse abitye sèvo w avèk alkòl la. l ap pi alèz avè l. Kidonk, avèk abitid, ou vin pi byen ka jere alkòl la. Ni fwa w, ni sèvo w vin pi alèz avèk alkòl la. Pou nou Pou nou fin pale de abitid ki rezon ki ka fè moun bwè plis ke yon lòt moun, kounye a la, fò nou di w ke konsomasyon alkòl pa san konsekans. Nan bwè alkòl nan yon sèl jou, li ka touye w. Malgre li pa evidan se vre pou l tou touye w paske. Si ou koute yon konsèy ke m ap ba w, lè w ap bwè alkòl se ale lantman, sa pa p rive w, ou pa p rive nan kondisyon pou ta vin anpwazonnen tèt ou avèk alkòl. Lè w ap konsome yon alkòl ki gen yon fòt pousantaj, yon fòt degre, kò w ka pa gen chans pou li adapte l avè l oubyen li ka moute nan sèvo w, kò w ka pa gen tan asimile tout, anpil moute nan sèvo w, lè konsa ou pral anpwazonnen tèt ou. W ap konvilse, kidonk w ap kòm moun ki tonbe malkadi, bouch ou ap kimen, kò w ap tranble. E lè sa, ou ka menm mouri, ou ka tonbe nan koma, ou ka endispoze. Kidonk, lè w ap bwè alkòl, sitou si w pa abitye bwè alkòl, pa ale fò, pa ale avèk alkòl ki gen yon fòt pousantaj. Bwason alkolize ki gen yon fòt pousantaj yo, pa ale fò avè yo pou w pa anpwazone tèt ou pwòp ou. Sa se danje ki gen nan alkòl lè w ap bwè l nan yon jou. Men lè w ap bwè alkòl avèk, lè w gen anpil ane depi w ap bwè alkòl, Gen anpil maladi ke w riske fè, tankou kansè, tankou siwoz nan fwa, epi tansyon w tou, w ap fè HTA, Hypertension Arterielle, tout sa yo se maladi ke konsomasyon alkòl a lon tèm ap ogmante chans pou w fè. Video sa pa yon video pou fè nou pè, pou fè nou konprann ke nou pa dwe bwè alkòl. Non, m pa gen dwa sa. Men, gen yon kategori moun ki pa dwe bwè alkòl. Sa, fò nou kanpe strik sou li pou nou di moun sa yo non ke yo pa dwe bwè alkòl. Premye kategori moun ki pa dwe bwè alkòl, se yon fanm ki ansent. Yon fanm ki ansent, lè l bwè alkòl, alkòl la jwenn timoun nan ki nan vant li an. Paske plasenta, ki se baryè. ant manman avèk timoun nan pa ka anpeche alkòl pase. Lè alkòl la jwenn timoun nan, si sa pral depann de konbyen mwa, konbyen semèn ke timoun nan gen anndan vant li, li ka fè manman an avòte, oubyen li ka fè ke gon malfòmasyon nan, timoun nan defòme padon, epi tou li ka fè lè timoun nan fèt, menm si l fèt san defòmasyon fizik, li fè anpeche, li vin fè ke sèvo timoun nan pa, sèvo timoun nan pa fonksyone byen. Yon manman ki ap yon manman ki ap bati moun tete tou pa dwe bwè alkòl paske alkòl la rantre nan lèt la e se kòmsi timoun sa ta bwè alkòl menm jan avèk yon granmoun kidonk lè wap bwè lè manman lè fi si fi a ap ba yon timoun tete li bwè alkòl se kòmsi timoun nan ap bwè alkòl la tou kidonk e tout konsekans ki genyen sou ou menm ki granmoun kap bwè alkòl lap miltipliye menm paske timoun nan pa gen menm fizik avèw Ti moun nan pa gen menm pou, pa menm, pa menm gen menm pwa avè w, e sèvo l ankò poko menm pare pou l pran gwosè e kout pwazon sa yo, kidonk, yon fanm ki ap ba ti moun tete pa gen enterè pou li bwè alkòl. Pa ba ti moun bwè alkòl. M te di n nan mitan videyo a ke fizik ou, wotè w, gwosè w depann, wotè w ak gwosè w jwe anpil nan konsomasyon alkòl, nan kantite alkòl ke w ka bwè. Yon ti moun ki Ki fè 1 mèt 60, 1 mèt 50, mezanmi, yon timoun ki fè 3 fwa mwens ke kò w, pa ka bwè menm kantite alkòl avè w. Donk, evite ba timoun bwè alkòl, oubyen pa ba timoun bwè alkòl ditou ditou, paske konsekans ki genyen sou ou yo tou, l ap miltipliye 4 fwa, 5 fwa, 6 fwa sou timoun nan. Kidonk, evite ba timoun bwè alkòl, anplis ke l ka fè anpil dega, e, paske sou. Lè timoun nan sou li ka fè anpil dezòd, gen anpil dezòd li ka fè, li ka mete lavi l an danje, men tou li ka ba li maladi, maladi ki kwonik yo avèk konsomasyon alkòl. Si timoun nan kòmanse bwè alkòl pi bonè, l ap devlope chans pou l gen yo pi rapid. Kidonk se evite ba timoun bwè alkòl. Se la n ap mete yon bout nan, n ap mete yon fen nan videyo nou an. M swete ke videyo nou an te ase enstriktif pou nou. Kidonk se pa yon fason pou nou fè nou pè, m ap di n ke alkòl gen konsekans. Pou fwa nou, gen konsekans pou sèvo nou, kit se a lon tèm w ap bwè alkòl la pandan 20 a 15 a 20 tan, li ka ba w pwoblèm, kit se pandan yon jou, li ka ba w pwoblèm tou. Kidonk, lè w ap bwè alkòl, se bwè l avèk kontwòl, epi toujou konsyan de konsekans yo. Pa ba timoun bwè alkòl, pa ba fanm ansent bwè alkòl. Pòte nou byen, n ap wè pou yon lòt seri, pou yon lòt videyo k ap pi enteresan toujou.